Claude lala pa kwè fon twit yo di me ismael ap jwe claude yo pap jwe. Mpa konnen te ka yon moun ta ka idyo nan nivo sa. Gen nèg isi pou flate chèf la papa gad chèf la tande sa Ismael do defakto yo relel wi alò lè yo di defakto a se a di defèt ou la ou pa ranpli tout kondisyon pou te la men yo aksèptew lè yo di Ariel defèt se pa jwe yo jwe Ariel a vle di yo di pou premye minis fò pase devan palman Sa di Ariel pa pas pat pase devan palman esak fè yo toujou ap rele l premye minis defakto de fèt ok. Tout minis ki la yo se defakto wi. Wi tout moun ki la yo defakto direktè jeneral defakto minis premye minis defakto tout moun ki la yo defakto wi sa vle di yo pa ranpli kondisyon yo pa pase devan palman suivan sa konstitisyon 1987 la di.

Se prezidan repiblik la ki dwe nome delege depatmantal yo. Wi, sou dosye kòm ou gentan entwodwi li, sou kesyon Claude Joseph la e Abinader avèk sèt famez desizyon ke l pran kote li mete non, li asosye Claude Joseph a 12 chèf de gang nan desizyon li an kote l di ke li entèdi Claude Joseph e 12 chèf de gang pou pa rantre nan peyi l. E m pa pral twò long anvan ke m ba w kòn nan Ismael. Jodi a, kèlkeswa klas politik de nan yon peyi kèlkonk, menm si klas klas politik la kapab divize, E ce qui est normal, ce qui est de bonne guerre, tout klas politik yo divize paske yo pa gen menm pozisyon, yo pa gen menm enterè politik, yo pa gen menm strateji politik, tout gon kote, tout vle pran pouvwa. Donk se normal gen divizyon anndan yon klas politik. Men gen de bagay, sou, gen de bagay yo antann yo sou li. Sètadi ke jodi a kan Luis Abinader, e erezman mwen menm kap di, mwen menm kap di sa nan mikwo sa, m te fè dè kritik la sou Claude Joseph, m te fè dè konsiderasyon sou Claude Joseph ki ap eseye kanpe la kòm nasyonalist men ki sèlman kanpe an fas Sendomeng or tout moun konnen ke aktè, prensipal aktè ki defini le jeu politik an Ayiti ki fè peyi sa anpil mal pandan tout ventyèm syèk la e pou jis rive nan 2000 la a 2022 se lè ameriken. Donk ou te vle l kanpe anfas ameriken tou? Tout nèt.
Ok. Tout nèt. Pa lè w di tout.
Wi, anfas ameriken, kanada, lafrans, tout nèt. Kounye a lè tout. Anfas kò gwoup tout nèt. Lè tout deklare persona non grata, kote l ap ale? Non Herve, w ap mennen yon konba. Ou pa ka nasyonalis, ou pa ka nasyonalis sèlman pou dominiken. Mo a vle di sa l vle di a. Ou se yon kandida nasyonalis, w ap defann enterè peyi a anfas Lèzetazini, w ap defann enterè peyi a anfas Lekanada, w ap defann enterè peyi a anfas Lafrans, w ap defann enterè peyi a anfas Repiblik Dominikèn. Se t yon digresyon. Jodi a,

Son ayisyen ki a yon nivo a yon lòt te sèvi peyi l, son yon rejim politik ke w gen dwa pa renmen, phtk, ki ap fè politik, ki kreye yon mouvman politik, ki sou sèn lan, k ap batay, li son aktè politik ayisyen, koni. rekoni kòm tèl, an oken ka yon chèf deta de yon peyi vwazen pa ka kanpe pwan desizyon konsa pou mete lan yon lis, pa nan lis non, pa nenpòt kèl lis, nan yon lis kote ke ou asosye l avèk de chèf de gang notwa ki nan kidnapin, ki nan tiye moun, ki nan vòl, ki nan tout sa k pa bon e ke ou asosye non l avèk yo. Mesye Abinadèl. Mesye a Bin Laden se paske li menm li prizonye de sè pulsyon ultranationaliste ki fè ke l pran yon desizyon konsa. Paske Claude Joseph ke w renmen l ke w pa renmen l, ke w kapab fè tout kritik sou li, se ki e nòmal paske l se yon aktè politik, nou pa sipoze dakò ke Abinader trete l konsa. E jodi a. Ce qu'on attend. Du moins pou limaj. Du moins pou sove aparans fok gouverneman an ta gen yon reyaksyon. Yon reyaksyon ya se pa pou goumen avek Kabinadel non. Yon reyaksyon pou di, map ba yo konsiltasyon an, pou di Claude Joseph pa yon chèf de gang? Lòske ekip ki sou pouvwa a, che vwazen yo, lakay dominiken yo fè sa, lòske Abinader chwazi fè sa, li konn sa l fè a Ismael. Li pa anoden. Gen anpil non di nan mesaj la. E lè m fèk li maten an, m fèk li dekrè a, premye sa m di tèt mwen, lè dominiken son tèt entèlijan, Les dominicains sont intelligents Abinader intelligent sal fè a li konn poukisa l fèl loske w chwazi mete non yon ansyen PM dayiti non yon ansyen chanselye mesye nap pale de ansyen minis afè etranjè peyi a ke w chwazi mete non l non li se avèk de de bandi de chèf de gang notwa m panse se malonèt sèt yn atak malsèn abominable e se atak sa li dezonore stati Abinader kòm prezidan e li dezonore stati Abinader kòm prezidan kòm prezidan dominiken ki pran desizyon osi malonèt kote ke w ap alye w ap eseye asosye yon ansyen responsab nan pi wo nivo leta an Ayiti a de chèf de gang. Ko renmen Claude Joseph ou pa, jodi a ou dwe denonse sa e se domaj wi ke m ap konstate Nan klas politik la ki tèlman polarize, ce peyi e tèlman polarize, tèlman divizyon yo profond, m poko wè kenn figure nan klas politik la ki leve le pti dwa, ki denonse desizyon sa de Abinadel, pa pou defann Claude Joseph,

Pral rale sa pou pou di ke Me Claude Joseph ou te deside mande yon entèvansyon etranjè aprè lassasina de Jovenel Moïse. Men o dela de sè kritik, o dela de sè konsiderasyon jodi a Ismaël, o dela menm de polarizasyon kas politik lan, fok nou te wè de reyaksyon de la pa dansanm daktè yo, kèk nan yo, ki pran fèt e koz, ki pran pati pou Claude Joseph, ki denonse desizyon sa a ke Abinader pran, desizyon pou li asosye Claude Joseph a des chefs de gang. Wi, mwen menm tap di li. Jonathan mèsi. Ou ka tou Luis Abinader ka toujou genyen pwoblèm li lap jye avèk Claude. Men pa espere Junio Jean Baptiste ou pral jwenn yon. M pa konnen non, apa sa nap fè la nan boukante lapawòl, me pa espere ou pral jwenn yon sipò de la klas politik, yon sipò bò kote ansanm minis, ansanm ansyen minis afè etranjè yo, ansanm premye minis yo, pa espere ou pral jwenn sa yo, pa espere ou pral jwenn sa yo, ou raple ou M te dwe pale avèk Edwin Paraison aswè a men ekskize m paske te gen yon ti pwoblèm ak telefòn nan, se apèn mwen wè l te reponn mwen Juno Jean Baptiste malgre n t ap pale Edwin Paraison se ansyen minis ayisyen k ap viv aletranje, men se yon nèg ki trè vèse si w vle nan kesyon ayisyano dominikèn. Eeuh mwen tap di pa espere nou pral wè yon pozisyon ofisyèl bò kote gouvènman an. Bon se vre se yon se tap yon kado an nò pou Claude Joseph si l ta benefisye sa. Dayè ou raple w sa k te rive Claude Joseph lòske l te minis afè etranjè lòske Ariel Henry. te gon deklarasyon Claude Joseph ki te choute sou Abinadel ou byen lè Abinadel te rive lè l te rive Etazini m kwè se nan OEA kòm si l te fon pozisyon atravè yon trut pou l te di Ayiti chaje ak gang. Epi yo te raple Luis Abinader la nan yon tweet pou l te di, Abinader pa gen dwa ap konpòte kòm reprezantan lil antyè. Ok. Li pa gen dwa ap konpòte kon sa. Li pa prezidan lil la.
Se tout peyi yo, tout 2 lil yo genyen kidnaping, genyen zak banditiz tou lakay ou. E nan menm peryòd la, mwen kwè gen 2 touris ameriken ki te yo te fizye Sendomeng. Mwen raple m fizye ki te mouri a, men eske se nasyonalite amerikèn, nou ka voye yon ti mesaj. Nou pral wè sa k pral vin rive, yo pral pran chwazi chwazi Daniel Supplice andeyò de Claude Joseph. An deyò de Claude Joseph, Daniel Supplice te ale, Luis Abinader ta pral mande pou revoke Claude Joseph e efektivman ou wè Claude Joseph ta pral rive. E apre yo fin revoke Claude revoke Claude Joseph, mwen kwè Ariel Henry ta pral rankontre avèk Luis Abinader, li ta pral remèt li yon tablo. M pa konn si w raple w tout sa yo. Li ta pral resevwa yon tablo. M pa konnen poukisa l te bay tablo a. M kwè l ta pral resevwa. M kwè se nan Somè dèz Amerik la menm Luis Abinader ta pral resevwa yon tablo nan men Premye Minis Ariel Henry apre tout sa ki te pase. Sa vle di klas politik la, pa bliye Claude pandan semèn sa te fè ti aktyalite. Li fè aktyalite, mouvman li òganize a se vre avèk yon bann jenn fanm, yon bann jenn gason, gen anpil moun ki di yo pa wè de moun madre politikman, de moun mi politikman nan aktivite a. Donk pa gen kenn moun, ou raple w dènye twit André Michel li menm li te fè, men pa gen kenn moun ki pral vin la, e mwen kontan tou yo pa reyaji. Mwen kontan yo pa reyaji. Oubyen si yap reyaji yap pran tan pou reyaji men mwen kontan yo pa reyaji kòmsi gen de reyaksyon ipokrizi m pa renmen gen de ipokrizi ke m pa renmen olye yo pral reyaji yo konnen sa yap fè a li pa bon sa yap fè a li pa bon pito moun yo fè silans. Lè w chwazi pran Claude Joseph ou mete avèk yon gwoup, pa, nou pap pran pozisyon pou Claude Joseph, men Claude Joseph pozisyon l tap pran yo se de pozisyon nan non Ayiti l tap pran, se de pozisyon l tap pran nan non Ayiti. Donk lè w chwazi menm peyi sa a ou gen wap dirije a, m, lajistis ap chèche de moun la a. ki komèt, ki anpeche popilasyon mennen aktivite yo, ki touye manman, papa, pitit, ki dekapitalize anpil moun anndan peyi a. Epi yon jounal dominiken, yon jounal dominiken, sètènman se jounal la ki mete foto Eugeno Jean Baptiste. Men, se Luis Abinader kòm prezidan ki pran dekrè a, ki pran desizyon an, ki anonse Claude Joseph, yo pale de Vitelòm Inosan, yo pale de Jimmy Cherizier alyas Babekyou, yo pale de Lanmò San Jou, yo pale de Ti Lapli, yo pale de Izo, men sa n konstate, Sèvis ransèyman Sendomeng la ap mache 24 sou 24 anndan peyi a Juno Jean-Baptiste. Pandan lapolis nan avi de rechèch li yo li menm l ap di Kris la ensi koni, y ap chèche l. Pandan l ap chèche de Izo, men jounal dominiken an oubyen Luis Abinader li ba w non yo konplè avèk tout alyas. devan yo, de non konplè avèk tout alyas yo devan yo. Donk, Claude Joseph, se sa l ye a jodi a. Jan Juno sot di l la, ou ka genyen de pwoblèm politik avè li. Ou gen dwa di li fè twòp deklarasyon. Men trete yon ansyen premye minis konsa, trete yon ansyen minis afè etranjè konsa, mwen pèsonèlman sa pa etone m. Sa pa etone m. Gen de lòt lè Jino sot fè kò l, lè konnen pi jèn pase mwen, li ka nèave paske li wè leta poko pale sesi sela. Men koute, gade trètman n ap bay dosye Jovenel Moïse. Se jis gade trètman y ap bay dosye Jovenel Moïse epi w pa bezwen gen okenn lòt reyaksyon ankò. Jovenel Moïse ki tap dirije peyi a li gen ou te gen dezakò avèk li li gen bon e move kote pal nan fason li tap dirije peyi a men fò tout moun ki nan klas politik la ou byen aktè ki la ki gen kontwòl peyi a fò yo ta di non jesyon yo bay dosye Jovenel Moïse la paske li tap jere peyi a ben ou mal. Li pa dwe gen trètman sa, lè sa m te ka espere yon bagay de dirijan politik ki la yo, m te gen dwa espere de yon bagay de òganizasyon k ap defann dwa moun, m te gen dwa espere yon bagay de leta sa k la. M te ka espere yon bagay de leta sa k la. Donk, kòman Claude resevwa mesaj la petèt li kwè, li di son sanksyon. Alò, li di se pa yon sanksyon, son son fyète paske son onè li li ye, l ap defann enterè peyi a. Men, jan nou sot di l la, il y a des non-dits nan nan desizyon Luis Abinader pran an kòm prezidan de la Repiblik, afiche w avèk de moun oubyen de repris de justice si w vle l konsa, lè w afiche w avè yo, Son mesaj yo voye ba ou. E se sendomeng yon peyi ki pi respekte de lwen pase nou o nivo entènasyonal se li menm ki fè yo soti konsa yon desizyon ou mete figi yon de yon moun pa nenpòt pa nenpòt ki moun non mesye claude joseph ou metel pami de chèf de gang sa vle di sa vle di sal vle di a mesye paske se sendomeng ki gon reyonman ki gon pi bon reyonman de lwen devan nou. De lwen pa sa Ayiti, o nivo entènasyonal ki pwan desizyon konsa, bagay la fè tole nan près dominikèn nan, donk li vle di sa l vle di a, e m panse fòk bagay sa te pwovoke dè reyaksyon fèm o nivo de klas politik la, domaj, men ou di Ismael ke ou menm ou pa nan ipokrizi. Men yo pa la. Men, men politik. Men yo pa la. Gwo poli, gwo bagay, gwo bagay ou toujou di avè m. Aktè yo pa la. Gwo bagay ou toujou, gwo bagay ou toujou di. Nan tou sa aktè yo pa la. Non, tande gwo bagay ou toujou di. Politik, e tout moun konn sa, se teyat, se komedi. Wi.
Sa k ap fèt la.

Tout ma solidarite a Claude Joseph. Bon tout sa yo pou fini wi. Mesye manno pou nou. Aktè politik yo manno pou la. Konsa fèt nan gwo peyi. Paske se. Se yon atak frontal malsèn de Abinader vizavi de Claude Joseph. Ebyen ou menm kòm aktè politik. Menm si ou pa renmen Claude. Menm si ou pa vle pwogrese vre non. Menm nou anfas ou anfas si se batay politik li ye. Si se batay politik li ye. Ebyen menm m anfas Claude sèt. Menm fon bagay pou la pou pou lopinyon. Ou raple w te gen yon nèg ki te rele Tiklod de Tiklod? Gen yon gran nèg isit ki te rele Tiklod wi. M gon blag sou bay Tiklod sa wi. Non gon gran nèg ki te trete l de Tiklod. Wi gon gran nèg ki te trete l de Tiklod. Boulos te trete li de Tiklod. Boulos ou pral ri wi.
Ou pral ri. Ou konnen nou toujou gen gwo nouvèl. An prive. Claude Joseph te ri de sa. Claude di ke ti non an depi 2004 yo rele l konsa. Wi se ti Claude. Se ti Claude. Men lè se Boulos ki di l. Men lè se Boulos ki di l. Li vle di sa l vle di a. Si m rele l ti Claude, ti Claude sa k pase? Sa vle di l ap wè se yon nonm ki sanble avè enstitisyon Sipèl Palestin. Men lè se Boulos ki di di se ti Claude ki pral pran pouvwa a, li vle di sa l vle di a. Ou konprann se yon fason pou pou w konprann. Men ou konnen politik isi. Antouka la wap tann la yo di yon bagay sou sou wap di wap tann pouvwa di yon bagay. M bay nèg yo fraz la.
M bay nèg yo fraz la. Ebyen Ariel li pa la vre pou li nou pa banm telefòn nan y. Tout ma solidarite a Claude Joseph. Ou fini. Ou pa konn telefòn Ariel. Telefòn Ariel? E nèg latibonit parèy ou wi. M pa konn telefòn mesye a non. Wap byen ak li?
Non
Men Israel gen anpil sondaj kap fèt la fòk nou pale de sa. Wi nou pral pale de sondaj, nou pral pale de palman tou puiske se son nesesite. De palman e de sondaj yo kap fèt anpil sondaj sektè prive kap peye kòb pou fè sondaj pou yo. Wi anpil sondaj ap fèt la tou gen bagay eleksyon men pandan nap fè tout bagay sa yo la pandan Luis Abinader la gen pozisyon sa yo fòm di nou tou dosye